David ki?
Henri. Ok, ki kesyon ou tap poze nou?
Alò mwen menm m pat la sèlman pou kesyon nou, men tou dabò m vle felisite w pou travay ke w ap fè a paske se premye fwa m ap gade yo, sa m ka di se dezyèm fwa m ap gade yo, epi sa te pouse m tou, li te banm anvi parèt atravè kèk pwoblèm ke m ap simonte, m ta renmen yon pwofetizasyon sou lavi m.
Ou di se pa kesyon wap poze men ou te ou te vle fè ki sa? Mwen pa twò lwen nan fè sa. Travay ke wap fè a.
Ok ou te vle felisite mwen pou travay ke map fè a ankò? Apre sa m te vle yon pwofetizasyon sou lavi m. Ou te bezwen yon seyans pwofesi se sa? Egzakteman.
Ok e ki bi ki bi ke ou genyen pou ki bi eske ou gen yon bi oubyen ou pa gen bi?
Alò, pi ke m genyen, se si atravè dè katastwòf ki te pase nan lavi mwen, e kounye a m ta renmen konn ki kote ke mwen ye, e kisa kisa ke m dwe fè, e kisa ki gen pou vini pou mwen.
Ou di bi ou se konsènan katastwòf ki pase nan lavi ou, se sa? Egzakteman.
Ok.
Alò, men vi ou gen plizyè katastwòf, ou konprann? Vue gen plizyè katastwòf. Alò pwiske nou nou live se sa pa se pa lapèn pou nou m te ka di pou m fè ou idantifye ki katastwòf pase gen plizyè katastwòf men m ap pase avèk yon seyans de pwofesi ki enpe libre se a di n ap pale men gen bagay ke nou p ap ka antre sou yo an pwofondè pa rapò a paske nou gen yon kantite de moun ki ap swiv live la epi ki pral kontinye swiv alò m ap jis pwofite le tan pataje ansanm avèk ou pase ke Otke sa se tap yon konsiltasyon ke l tap ye, men peke l pa twò fasil, m ap pase a seyans pwofesi a. Eske w la? Ok. Ok, men kisa ke Lesenyè Dye ap revele mwen, e premye bagay ke m ap gade, mwen wè ke ou son moun ki ase entèlijan, e nan koulè ke m ap gade m wè son moun ki, m wè w seksi, epi m wè w nwa, pafwa menm m wè cheve, Cheve w enpe ap mont, ap grandi. Kòmsi pafwa l ap grandi. Ou jis fè ti as men cheve ap grandi nan tèt ou. Èske w la? Ok.
Alò sa se yon deskripsyon de ou menm ke m bay la wi. Èske w konnen sa? A wi sa w bay. Alò?
M tande sa w di a wi. Wi se yon deskripsyon ke mwen ba ou konsènan ou menm. Èske se egzakteman sa? Wi sa w di a se sa. Sètadi ou son moun ki noir, ou pa yon gwo lobo, ou son moun ki sexy, answit ankò mwen wè tyas ou, ou gen pafwa cheve a ap fè ti grandi nan tèt ou menm si ou fè tyas, èske se sa? Wi se sa. Kounye a men kèk bagay ke map gade, mwen wè ou son moun ki enpe, alò ki trè entèlijan, Ou trè entèlijan, m ap pale konsènan bagay entèlektyèl e bagay filozofik, ou trè entèlijan o pwen ke ou te kab menm opte pou kestyon bagay m te ka di science de l'éducation pase ke ou kapab aprann e ou kapab transmèt avèk moun, ou gen art, l'art, l'art oratoire, sè a di pou transmèt konesans ansanm avèk moun. Sa se 1. Dezyèm bagay ke m ap gade ankò, mwen wè ke mwen wè ke te gen yon pwojè, yon pwojè. pou te fè yon deplasman, ou konprann, yon pwojè de vwayaj. Twazyèm bagay ke m ap gade ankò, mwen wè yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, m ban m gade, mwen wè yon konfizyon nan vi ou, yon konfizyon nan vi pa ou, answit li te mennen avèk yon desepsyon. Lè m di desepsyon, ou konn desepsyon vle di desu, desu de yon moun ke ou te gen yon dyalòg, yon pawòl ansanm avèk li. Men tou ou menm ou te pran nan ou te pran nan yon konfizyon, ou te konfond pa rapò avèk toujou toujou chwa santimantal. Li alafwa m wè yon m wè m wè m wè yon mwen wè yon desepsyon sa di desu gon gon gon relasyon ki brize e ladan l tou te tou genyen yon konfizyon. E twazyèm bagay m ap gade a ò ban ban m pale twòp ban m pale twòp m ap repran pou ankò nimewo 1 ou gen lar oratwa ou kapab ansenye Sa se 1. Nimewo 2, mwen wè te gen yon pwojè de vwayaj ki t ap gen 2 pwen, tan pou letid e pou le travay. Nimewo 3, mwen wè ke te gen yon konfizyon nan yon bagay santimantal e li te tou gen yon desepsyon ladan, paske gen yon separasyon. Nan sa m di yo, ki sa ke ou sonje?
Bon, tout sa w di yo se sa. E mwen vrèman emu, mwen vrèman etone paske mwen wè ke ou tonbe sou yo egzat.
Tout sa m di yo se sa ou emu ou sezi paske m di tout bagay egzak se sa? Egzakteman. Ok konnya la na pral m pral m pral eseye m pap rantre an pwofondè nou pral eseye teke kèk grenn. Premye bagay ke m teke mwen wè ke etid etid klasik ou ou trè entèlijan answit E ou gen abilite pou domèn ansènyeman, m wè la de ledikasyon, e pafwa w trè peze pou pati filozofi, bagay literè, etsetera. Eske ou renmen domèn sa yo? A.
Mwen son filozof mwen gen tou. Alò?
Mwen son filozof de nati. Ou son filozof de nati? de nature.
Ou son philosophe de nature, se sa, sa se 1. M pap rantre trè profon non. Dezyèm bagay ke mwen wè, m wè gen yon dosye vwayaj. Li gen, dosye vwayaj la li plis pou etid tan pou travay. Se pa egzakteman lè moun ale yo al travay, men se yon dosye pou tra, pou etid men ou ta bezwen travay kanmenm paske m wè se yon sèl, m wè li gen rapò avèk sa, dosye vwayaj la. Yon sèl nan pwoch paran yo mwen wè ki ta pral responsab sa. Ou tande sa?
Egzakteman. E pwoch paran an, nan vizyon Bondye ban mwen, se pa yon fi non. Paran mwen ki ta pral, alò sou bò pwoch paran ki ta pral responsab sa, se yon gason wi.
Ok.
Eske ou la? Alò eske ou konfime sa?
Alò m pa fin nyès yo paske yo te vle yo te vle regle kèk bagay pou mwen san ke m pa t konnen men sa ke m te ap antame a se yon sè m ke m te anchaje l. Ok ok mwen di w alò alò mwen wè se yon alò mwen wè se yon gason sa ki alò sou pwoch pa l m ap gade a alò l a pral mande m yon ti detay konsènan bò manman konsènan bò papa ou tande sa. Hein! Gen yon gason gen yon gason ki tap edem vre se yon gason ki te vin an chaje sa se yon fanmi bò manman ki te bay responsablite a. Eskew la kounye a? M la kounye a. Ok, paske sam di yo yo yo klè paske mwen wè yo devanm nan la paske Dye pranm an espri li ap moutrem bagay yo esak fè gen bagay m pa vle rantre nan yo paske depim rantre m apral bezwen baw dè detay m apral bezwen baw kounye a detay la ka pran tan men mwen wè se yon gason sou pwoch paran sa se 2 sa se konfime kounye a pa vre? Sa konfime. Kounye a, twazyèm bagay la, mwen wè yon konfizyon nan yon desepsyon. Konfizyon an se ke gen yon konfizyon ki pase antre ou menm avèk yon moun. Nou konfond, nou konfond. E pandan nou konfond lan, epi vin gon, vin gon yon dosye de desepsyon. Pase lè nou di desu, gon separasyon, gon lòt bagay ki vin rantre nan dosye vi ou. Men pou otan. Ou toujou ret yon moun ki konfòm, yon moun ki moral ou fikse, epi w ap avanse vè lavan pou moman kote w ye la. M wè se eksplwa ke w ap fè, tan sou le plan sosyal, entèlektyèl, espirityèl. Men sa a, jan w te di gen plizyè katastwòf la, mwen wè sa a se yon lòt pwen ki te trè fò ankò. Èske ou konfime sa?
Wi, se konfime, paske sou le plan santimantal, gen yon separasyon ki fèt e gen yon desepsyon. e paske gen de rupture tout sa e spirituellement tou.
Ebyen ok mentnan se menm jan alò lè ke mwen te diw ke mwen pap kòm nou an piblik m pap ka diw tout bagay men Dye moutrem bagay sa konplètman ou dim ke gen plizyè katastwòf Dye klase yo 1 2 3 kesyon etid map diw yon bagay wè m pral poum moutrew ke mwen wè tout bagay klèman kotem nan kotem wè ou ta prale pou etid lan Lè m pale m rete pou kesyon vi santimantal yo gentan konfime li. M wè li se yon kote ki gen 2, se 2 lang yo pale, 2 lang ofisyèl. E m wè alatèt de rejyon sa a se yon fi ki alatèt, kòmsi m te ka di a, alò peyi sa a.
Egzakteman. Ok.
Sa vle di si m ap pale m ka jis di Kanada fini. Pase m twouve m Kanada pandan m ap pale a.
Exactement. M trouvem Canada pandan wap pale a la. Paske m antre, m antre Koman sa, ann gade Texas, m antre Texas avèk tout rès ti alò ti fwontyè Etazini avèk Canada. Se sou zòn sa kem ye. Ou konprann? E e e se konsa sa ye, men pou byen di w E wap fè eksplwa pou moman an la wap fè eksplwa pou moman an la wap fè eksplwa gen gwo atak gen gwo konba men wap fè eksplwa paske Dye montrem ke wap fè eksplwa paske gen genyen yon genyen yon gen yon grand pwisans ki desann bò kotew ki ap paske m wè zyew ap ouvè plis sou le plan spirityèl e gen yon seri bagay se gade ou te konn gade ou konnen ou vin aktè nan yo gen yon gras ki sou laviw e wap franchi pou moman genyen moun ki regrèt genyen moun ki regrèt men wap avanse. E konsa tou, gen moun ki ap ki rejwenn ou, ki rejwenn ou, yo rann yo kont ke yo pat byen konprann ou yo rejwenn ou. Men gen gwo konba, gen gwo atak, men antouka se de grann choz ki sou lavi. Mwen kontan te resevwa w, m pa konnen si w gon dènye bagay w ap di.
Alò, e lè w pale de atak, èske w ka ban yon ti eksplikasyon de atak yo? Paske m ta toujou konnen kòman, m ta toujou renmen konnen kòman pou m rete ozagè. Atak la se premyèman gen e premye bagay ke map gade se pa rapò ansanm avèk filozofi ou konpreyansyon ou gen moun ki mal konprann ou ou pafwa tou yo di ou mal konprann yo sa a gen moun ki fèw lagè pou sa sa se 1 dezyèman se pozisyon spirityèl ou sa ke ou konprann avèk sa ke ou vle fè ki fè moun ki alò ki sanble pou yo menm ou fè yo di tò. nan sa yap pale, nan sa yap di, nan pozisyon yo, se dè atak ke yo ye, e ki konsa tou, ki konn pèmèt pafwa nan priyè yo, nan sa yap di, ki konn kòmsi gen dè espri ki tou relache pou ta vin peze w nan somè w, en, pou ta vin twouble w, paske yonn nan kote ke ènmi an vle twouble w, se onivo de senti avèk tèt ou, se onivo de senti li vle ba w doulè, men sa yo mache pa rapò avèk movèz konpreyansyon ke moun gen de ou, e menm lè yap priye, yo priye pawòl sa yo, ki ta vle relache dè demon sou tèt ou, ou konprann, men. ki pa kapab paske ou kenbe lespri ou fèm, ou kenbe moral ou fèm e gon gras ki sou lavi ou. E sitou ou rele David ankò, ou konn David vle di byeneme, sètadi nenpòt jan sa ye, sa ke ou fè Bondye padone ou l ap avanse ansanm avèk ou, ou gen gran responsablite pou Bondye. Ou konprann? Amen. Enbyen ok, se yon plezi pou m te resevwa ou.